Li fè teyat, li fè pwezi, li ekri pwoz, atik kritik, eksetera. E se yon moun ki eksesivman aktif nan kominote a. Ebyen nou genyen n jodi a pou l pale avè nou. N ap pale dabò de okipasyon Ameriken yo, de chante, mizik ki te gen nan epòk sa a. Ki jan mizik yo te ye. Donk nou pral tande ke Morisseau ap pale nou de peryòd la men an menm tan se li k ap chante yon kantite chante pou nou. ki te popilè nan epòk sa a e ke nou pa genyen jodi a, ni anrejistre avèk dè zòkès ni okenn gwoup epòk la, donk nou kwè ke se pral yon temwayaj ekstrèmman enteresan. Bonswa Moriso. Bon, bonswa.
Nou prale koumanse. avèk okipasyon amerikèn nan dirèkteman. Bon, mè wi. Men, lè okipasyon amerikèn te tou piti, te genyen toujou moun ki te nan politik anvan okipasyon amerikèn nan, tout fanmi m te nan politik. Donk m konn tande genyen menm ki te pa byen, youn pa byen ak lòt, m pa kwè pou manman m te byen ak frè li, bagay konsa, paske yo nan politik opoze. Men tout politik la yo te plen chanson. Men chanson m te pi tande se chanson ant 2 gwoup de kandida, Jakmèl ki te gen patizan yo kote m te ye a Gran Rozye, yo gen patizan yon kote se te Tòyò, lòt kote se te 606. E chanson sa a jis kounye a m sonje l toujou ki fè m mèt kab koumanse fè yon chanson. Mè wi, li ta trè bon chante pou nou. Li te pati konsa. Mache pran yo Tòyò, mache pran yo.

Ou konnen ke Berrouët te trennen sou yon pye l. Yo te rele l Zèl Trennen akoz de sa. Donk, nan chanson yo, yo te rele misye Zèl Trennen. Alò, Nonk Dadou a?
Nonk Dadou a.
Epi, te gen Atimeji. Atimeji menm, Atimeji te rele 606. Atimeji, se papa yon powèt ki rele Emile Célestin Mégie? Wi, se papa Emile Célestin Mégie ki ekri an kreyòl. Se li ki fè tradiksyon konstitisyon an, antwòt. Msye se yon ase bon ekriven.
E alò, Atimeji menm t ap konbat yon lòt kan. Gon chanson sou Atimeji ki te fini pa konsa, 606. Mwen se yon chanson ke m te twouve ki trè dwòl. Lè w vin gen remèd pou palidism yo rele 666 la, m te toujou vin fon.

1917 pa w la, 1917, 1918, a men moun lakay mwen trèz aktif an politik, donk tanzantan yo chante devan mwen de chanson politik ke yo te konn chante tou Pòtoprens. Zazye lò kandida, kandida a la prezidans la yo te plen chanson. Menm move gouvènman gen bon chanson nan. Wi se sèten.
Men yon ti kesyon Moriso. Sa 606 la vle di egzakteman? M pa janm konnen sa 606 la vle di men twouve ke li te ladan li. Gen de mo konsa w jwenn nan bagay la. Nan lame menm lè w a tou, yo te konn chante anpil. Pa egzanp, gen yon chanson lame m sonje jis kounya, m te konnen menm moun, moun, pèsonaj la yo te fè chanson sou li a. Or, lòm pale ou lame, lame Ayiti avan okipasyon, Jakmèl lame, lò sòlda yo sòti nan lari, yo chante, yo chante nan lari a. Yo pase devan pòt gran nèg la yo, epi yo chante. Alò, te gen yon nèg yo te rele l Levi, epi misye pa kontan. Yo chante devan li pa kontan. Lal pale jeneral la pou yo. Jeneral la fè chèche sòlda yo epi li mande yo, Mesye, sa nou fè Levi, ou kwè se te Levi? Bon, de tout fason, meton Levi. Se te yon gran nèg, yon gran komèsan.
Ape yo chante sou li, Mesye. Sa nou fè Levi? Mesye di jeneral nou pa fè l anyen. Se chante n ape chante, mesye Levi twouve l fache. Li di, bon, jeneral la ki di, bon, yo pa fè w anyen, se chante y ap chante. Demen lò yo pase, yo bay Levi yon chanson. Alon chante k fèt sou li lè sa a. Yo jwe sou sa, sou dyalòg la. Alon li chanson sa a, m te wont tant mwen ki te konn chante l pou mwen. Li di, mesye sa nou fè Levi? Jeneral nou pa fè l anyen. Mesye sa nou fè levi. General nou pa fèl anyen se chante nape chante misye levi trouvel fache demen lò na va pase na kriye aba levi aba levi m te konn levi m te konn pitit li tou m te byen ak pitit li jis kounya l gen pitit pitit ke m ta renmen wè malorezman m gen lontan lontan lontan m pa wè yo.
Eske ou sonje premye chante ou chante la a? Se yon chante ki te vin alamòd, pa vre, enpe apre nan istwa ayisyèn. Pa vre, yo te vin mete lòt pawòl sou li. Chanson. Chanson ki te fèt sou, kòman l rele, Tòyò. Tòyò, avèk Zèl Trennen, se 106. Anhan, alò chante sa a presizeman sou Tòyò a, se yon chante ke yo te vin reprann. Wi.
Anhan, ann Ayiti.
Bon gen anpil moun ka sonje li. Gen anpil chanson ke yo chante pou mwen lò m te timoun, ke yo reprann ase, ase dènyèman nan. Ase resaman. Te gen yon chanson sou Da Vilma, yon chanson ki fè zanmi m yo ri anpil paske lò m te etidyan Ozetazini, Colombia, yo te gen yon fèt di prentan nan klib kote yo mande pou moun chante fèt di prentan lakay yo. Mwen m di, lakay mwen gen prentan toutan, nan pwen fèt di prentan presizeman. Se chanson ou kapab konsidere kòm fèt, chanson di prentan lakay mwen tou. Epi yo di men chanson chanton epi sak vini nan tèt mwen son chanson politik mm-hmm. epi son chanson sou Davilma mm-hmm. men kwen chanson Davilma sa yo kontinye chante l jiska petèt se dènye tan mm-hmm. men Davilma te mouri depi lontan oui men sou te ka chante l ah oui avèk tèks orijinal tèks orijinal la se li te pati konsa Kote w pase se Davilma Pase Kote w pase se Davilma Pase nan Nò se Davilma Davilma di di Ou konn sa Ah trè byen Pa pè l Chèche l pa M pa pè l Pase nan Nò se Davilma Pase nan Sid se Davilma Pase isit se Davilma Pase laba se Davilma Davilma di di Bagay sila M pa pè l
Dakò. Bon, èske ou te konn de chante kankou pa egzanp Tòti pa gen dan nan epòk okipasyon amerikèn nan? E daprè ou sa l te vle di egzakteman? Gon pil chanson ke m, m pa kwè m te konn tande Tòti pa gen dan, men gon pil chanson ke m konn tande ki genyen double sans kouwè Tòti pa gen dan. Sò di pa gantan son chanson gandou tipik de chanson ke gandou bleu sans an ayiti. Se sa ki gandou bleu sans an. Men gen yon pil chanson ki non sèlman gandou bleu sans men ki sireyalis ou ta kapab di. Yon chanson ki sireyalis. Se ta di yo pa gen sans ditou pou lòt moun yo gen sans pou moun kap chante yo a. Peryòd okipasyon te genyen kòve. Yo te pran moun peyizan. Epi yo mete al fè travay sou wout. Alò sa a se yon chanson ke m sonje trè byen paske premye vwayaj mwen fè Pòtoprens, paske m te gen fanmi patènèl mwen, tant mwen, tant mwen bò papa te rete Pòtoprens, donk m ale wè yo, donk m pase sou wout Twen an. Donk lò m pase sou wout pwen an, m tande yo di gran chanson sou wout pwen. Epi m pase, m kwè ke lò m prale m pase sou wout pwen, lò m ap tounen m pase sou wout Madan Jwenvil la. Wi, jou, wout yo fè kounye a se wout yo rele, yo te rele l wout Madan Jwenvil. Epi m tande. Yo lò a yo, lò m pase sou wout mwen an, yo chan, yo pale m de chanson yo. Men manman m te renmen chante anpil. Manman m chante chanson yo pou mwen. Ò chanson yo te fè lò a se chanson kòve a sou sou ameriken k ap pran moun mete yo travay sou wout la. Travo katran mennen n ale san soulye o. Donk se konsa l te pati. Sou chanson yo te pase Ameriken yo nan betiz, enpi yo di ke travo katwen, sètadi travo piblik, mennen y ale san soulye, y arete yo, fè Ariel travay. Enpi te gen yon lòt chanson tou yo te chante pou yo pale de Ameriken an, yo te anplwaye de mo angle ladan li. M pa t konn se mo angle, lè w a m te konprann se yon mo yo te envante, se yon mo, yon nouvo mo kreyòl, go wèt go wonn, fò ou mache. Blan pa nan fas, pa nan betiz, epi yo pale de ameriken yo, ameriken yo vini pou yo fè tèl bagay, pou yo fè tèl bagay. Men èske w sonje melodi a nèt si w te ka fon ti chante l pou nou plis? Non se sa sèlman m sonje ladan l, go wèt go wonn, fò ou mache, blan pa nan fas, pa nan betiz, tadadadadadadada, tadidadidadidada, se mo yo m pa sonje, se apeprè. Te gen kandida tou pandan ameriken yo. A wi, te gen.
Te gen eleksyon tou epi te gen moun ki t ap fè eleksyon. Se te trè, trè, trè tipik paske baz sa yo apre lè m vin pi ta m gade yo m wè ke pa t gen anpil ar ladan yo pou wè pandan peryòd avan lokipasyon paske bagay yo rakonte m avan lokipasyon yo te gen anpil Anpil lespri nou ladan li. Donk moun te koumanse tris nan bagay sa. Nan epòk okipasyon. Nan epòk okipasyon an. E pi vin eleksyon, lwa m vin Jakmèl. E pi m tande anpil istwa. Istwa Jeneral Lis, pa egzanp. Jeneral Lis se te yon moun an savo. Oh sa te enterese m anpil paske mwen menm papa m se moun Ansavo, manman m se moun Jakmèl, se moun bò Jakmèl, papa m se moun bò Ansavo. Alò jeneralis yo te voye l komande Jakmèl epi misye vin yon gran nèg Jakmèl epi li vin li vin depite, li plen fè pitit kou m pa konnen, gen yon tant mwen ki pitit jeneralis, madam Kondòsè Lewa, matanza. M kwè m rele l yon jan nan yon liv mwen, nan rekòlt, m rele l Matant Na, men se Matant Za li te ye. Se yon fanm ki te renmen chante anpil tou. M toujou konn fanm ki renmen chante anpil. Malerezman, yo te chante anpil an franse, franse pwenti. Matant Za te pase pou Madan Kondòsye Lewa, te pase pou fanm ki pi enstwi Jakmèl. Paske l te pale franse pwenti anpil. Men l pa t fò non. Men nan pale pwenti l te bat tout moun. E sa te emèveye moun. Wi. Se menm bagay m ka ap di de manman m tou. Manman m tou te gen repitasyon ke l pale byen. Men se pwenti l te pale pwenti. Menm lè l ap pale kreyòl li te pale pwenti. Gen de mo m pa janm kapab di byen paske m pa janm tande l di yo byen an kreyòl. Tankou l pa janm di moun vini m pale w. Li toujou di vyen m pale w bagay konsa. Epi l pa janm di Li pa janm di yon mo, li pa janm di ke m dekouvri konbyen l gen tò, li pa janm di mwa. O sa w ap dakò ak mwen ke l gen tò, li pa janm di mwa. Paske mo yo, mo yo pa menm bagay ditou. Ditou wi. Konnen w.
Se fanm ke l pa janm di. E sa l di? Li di fanm.
O se de bagay diferan. Apso pou l, sou, èske ou santi jan de mo sa yo diferan?
Fanm avèk fanm. Men èske w ta ka etabli diferans lan un peu plus netman? Men, si w mete, si w mete yon, yon, yon atik posesif devan, devan, devan, devan, devan l an franse, ma femme. Enpi w mete yon atik posesif dèyè l an kreyòl, fanm mwen. Ou santi gonk diferans enòm nan 2 mo yo. Il en a de mèm de òm, nonm, òm epi nonm. Si w mete yon moun k ap di mon homme, mon petit bonhomme w ap betize. Men lè yon fanm di w nonm mwen, ou santi ke li di w yon bagay ki mache nan san w. Ki mache pou li. E nan san pa l tou. E nan san pa l tou evidaman. Alò te gen yon pil chanson abò ke m te konn tande lò sa a, ki te trè tipik de epòk sa a paske fanmi m te gen bato, manman m te gen bato, donk m te vwayaje nan bato, bato kabotaj soti Jakmèl, soti Grangozye al Jakmèl, paske m fèt Grangozye. M te gen yon spekilasyon achte kafe, met kafe nan bato, pati nan bato. Bon m vwayaje nan bato le swa, mwen anvi pi ma e matlo yo ap chante. Men te gen de chanson ki son, se pa ti chanson. Ou pa kapab di sou yon chanson ki se chanson ki sireyalis. Yo pa de anyen. Men se valè chanson an. Sa m oblije chante l pou ou paske m itilize l anpil nan teyat. M itilize anpil ladan yo nan teyat. Sitou nan de pyès teyat ke m jwe nan teyat mwen an Ayiti a. Ti Sonson ki te yon powèm de Jean Brière avèk Didi Vieux ke m dramatize. Mwen jwe, mwen itilize chanson yo. Istwa Ti Sonson an se yon istwa yon jèn, yon jèn ti maren ki mouri nan, nan, papa l te, gran papa l te mouri nan lanmè, li mouri nan lanmè. Alò, chanson an pati konsa.

20 minit yap chante konsa Gon varyasyon la dan ki ekstòdinè Men sak pa varye a se fraz la Se fraz la ki pa varye a E ki petèt ka gen anpil siyifikasyon ke nou menm nou pa konnen trè byen Alò m konn mande Gon jou mwen fè Mwen fè vwayaj avèk maren yo Yo chante Yo chante yo pou nou.